Mezanmi pèp la leve nan dèyè Ariel Henry avèk André Michel nou konnen nèg sa yo e pou mwen nèg sa yo se delenkan yo ye se de kriminèl e nou konn sa nèg sa yo fè sitou pou se malandren e se di André Michel e se kochon maron misye nou konnen sa misye fè nan la repiblik on nèg ki te on nèg ki te vrèman vrèman mete peyi a tèt anba e paske nèg sa te E te a la tèt de anpil manifestasyon ta fèt o kou de pouvwa Jovenel Moïse lan. Malerezman, e yo eten Jovenel Moïse deja e personam souwete ke prezidan Jovenel jwenn jistis li. E ke pèp la yo leve kont euh, André Michel avèk Ariel Henry paske nou konn pou kyes nèg sa yo travay. M konnen pèp la, de zye nou ap klere, nou pa pwa son fri, nou konn kijan bagay yo ye. M panse ke nou kòmanse wè klè jounen jodi an la a, nèg sa yo pou n kòmanse demantle yo, pou n kòmanse retire yo nan figi moun pou n pa pran nan pyèj yo ankò. M swete ke nan pwochen eleksyon pou n pa tonbe nan vye pyèj nèg sa yo konn tann pou nou, pou aprè nan lè yon nèg monte pouvwa a pou nèg la kòmanse pran lapawòl e mennen nou nan vye manifestasyon pou kraze peyi a, fè peyi a vin pi mal ke jan l ye a. Nou pral tande la a yon militan nan channmas misye t ap pale sou nan kad pwoblèm politik an Ayiti. E m panse ke e militan sa a, gen de pawòl li di ke e m twouve ki vrèman fè sans. An n al tande, an n al koute. Yon gwo kout bonswa a tout moun ki pral tande m oswa ki pral gade m yo. Lè nou pale de atak ki rive Ariel Henry sitou lan Gonayiv, se paske Ariel Henry konnen ke l pa gen lejitimite, ke li pa yon chèf, ke li pat sipoze met tèt li zòn Gonayiv. E nou kwè ke tout nèg ki chèf fòk asime otorite de leta. Ala nou diw paka asime otorite de leta ke ou pa chèf. Si Ariel te chèf kel tap asime otorite de leta. Se paskel pa chèf ki fè sa rivel lan Gonayiv e nou di yon sitwayen de twa sitwayen petèt ki gon revandikasyon ki jis ke Ariel pa konprann ke yo kanpe anfas Ariel ke yo di Ariel pa pral Gonayiv e Ariel pa rive Gonayiv. Se konsa m konprann li mwen menm. Men kòman ou wè konjonkti politik la la? Eske ou panse dezyèm lendi mwad janvye 10 senatè yo ta sipoze ale oubyen? 2023. Ayiti se demagoji kap fèt. Ke nap tann yon mirak. Yo di ale se menm bagay. Yo kite yo se toujou menm bagay. Ke nou menm nou pa antre lan chema kote se vòlè ak vòlè kap defann kòz vòlè yo. Epi nou menm yo pran nou kòm de iletre, yo pran nou kòm de moun tou ki pat al lekòl, yo pran nou kòm kapòt yo fin sèvi avè nou ke yo jete nou. Ke nou di vòlè yo kenbe peyi yo e peyi yo liye. Kenbe peyi yo an otaj fè sa yo vle ladann. Nou menm se nan sa, e nan lojik sa ke nou ye, paske nou vin konprann sèn politik la trè byen nou menm. Ok, kòman w konprann sa, e m raple m ane pase, e André Michel te di w sa ke malere pa nan fèt, e e ane sa nou te wè li nan Rèlantio ap danse e Tony ni, kòman, kòman, kòman w konprann sa ou menm antanke militan, e ki t ap batay, e ki fè prèske 4 an t ap batay, e avèk André Michel pou wè la a, li di malere pa nan fèt, ou wè l te nan fèt. La ou fon, ou, ou fè yon fot de frapman, ke mwen m pa nan fèt, André Michel ka nan fèt, André Michel gen kòb, li nan pouvwa. Andre Michel tap goumen kont Jovenel Moïse, Jovenel Moïse fin mouri ke Andre Michel gen pouvwa nòmalman l ka fete. E nou menm tou nou pa lan fèt. E jodi a son rekil ke nou pran, nap analize konjonkti politik la epi ke pou lè nou fikse pozisyon nou fas avèk tout sanginè sa yo pou n konn kòman ke nou prale. E nou menm nou pa janm lan fèt non nou menm nou toujou fè, nou te toujou ap viv mèt la mizerab ke nou toujou itilize menm mo sa, nou toujou ap viv menm jan men pa kont kòm nou menm tou nou gen fanmi, Nou gon seri de moun tou, o mwen si n ka mete yon grenn chemiz sou nou, si n ka mete yon bagay, ke nou menm nou jwenn li, men nou konnen ke nèg sa yo pa fè anyen. Nèg yo te di yo fè pli de 5 an y ap gou ansanm avèk Jovenel Moïse, kote nèg yo te gon sèl diskou, se te kase sistèm. Lè di kase sistèm, mwen ke m te di se pa kase sistèm, m te di se chanba de le sistèm, nèg yo se te kase sistèm. Ebyen e ba sistèm nan kase. Nèg yo gon moso nan men yo, nèg phtk yo gon moso nan men yo, epi lavi kontinye, epi y ap kontinye moun Ki swadizan yo di ki pèp la, yo pral kontinye itilize yo pou yo mouri lan lari pou manman yo, papa yo, fanmi yo pèdi yo. Jodi a tout nèg yo gen bagay lan men yo, nèg yo gen moso sistèm pa yo a lan men yo, ki pwoblèm ki genyen? Pa gen okenn pwoblèm non. Ke nou menm nou prale antanke lajenès nou prale jiskobou paske nou di ke peyi sa fò gen yon revolisyon ki fèt ladan l. To ou ta ke fò li fèt paske gen anpil nèg lè nou fè mouvman yo nou, yo vin parèt devan, yo pran mouvman yo, y al negosye avèk mouvman yo. Se poutèt sa nou menm, menm lè w wè ke nou pa goumen lan espas la la, N ap di yon grenn bagay, se analize n ap analize sèn politik la epi pou n al bay tout nèg sa yo monnen yo. Paske si sa pa t pase, nou pa t ap janm konnen entri ki te lan mitan nou yo, men jodi a n konn tout moun ki entri, nou konprann tout moun ki te di yo t ap goumen bò kote pèp. Jodi a lè w konprann yon nèg ki te di l t ap goumen bò kote pèp, ki t ap pale de sa yo rele pèp la, fòk tout moun kapab viv byen, fò moun ka jwenn sekirite, fò moun ka fonksyone, fò ka gen lopital. Jodi a nou pa wè diskou sa yo ankò. Nou menm tou n pa enbesil tou, nou konprann yo. Jodi a, youn nan bagay ki vin gen, jenerasyon sa yo tèlman vin eklere, nou pa kite moun pote diskou. Pou nou kounye a se nou ki pran diskou yo. Paske jodi a nou konprann sèn politik la. Jodi a de twa nèg ka chita y ap manje, men nou menm nou konprann politik la pi byen ke enbesil sa yo k ap fè politik la. Kounye a la e ki pozisyon e kont e pouvwa sa an plas lan ki la e ki gen ki gen Ariel Henry gen plizyè lòt ladann kòman ou konprann sa ou menm antan ke militan e ki pozisyon ou menm ban nou pozisyon ou? E n ap di sa, pozisyon m p ap chanje e n te toujou konn di l. Machin nan se douko l douko se menm motè ak sou li. Lò pran Ariel Henry se te dènye chwa politik moun phtk yo, Jovenel tou se te dènye chwa politik li. E jodi a nèg yo te di yo tap goumen avèk Jovenel Moise se paske nèg sa yo mechan. Jovenel Moise te di l ba yo pouvwa a 95 pousan. Sak fè ke yo pat pran l e jodi a yo pran l. Jodi a nou paka konprann sa kap fèt la la. Nou menm nou la, nou met tout bagay sa an kesyon ke nap chèche repons yo. Se kiyès ou panse 7 fevriye 2022 manda Ariel ap fini? Se ki bò ou panse nou ta sipoze ale pou nou jwenn yon solisyon? 7 fevriye 2022. M te pran inisyatif ke m te di l deja a. Depi lè m te di 7 fevriye pèp la prezidan, 7 fevriye pèp la ap kontinye prezidan ankò epi ap kontinye bay pèp la sa l vle. Pandan setan w nan pouvwa a? Mwen menm?
Ou wè m nan pouvwa frè m? Se yon kesyon.
Chè, ou konn kiyès pou w di bagay sa yo, tcheke Jèmen, tcheke lòt nèg, m pa nan pouvwa. Tout nèg konnen m pa lan pouvwa e tou menm lè m ta lan pouvwa m pa tap minis. On nèg ka banm on ti manje, bon manje a lan men yo pa ban mwen, an men m pa ka goumen avè w. Mwen m pa pale moun a manje mal, m pa lan pouvwa frè m. Lè m lan, si m lan pouvwa sa m yon soubaltèn e m pap minis, m pap direktè, m pap anyen. E kiyès ki fè batay la, nou ki fè batay la. M pa lan pouvwa frè m. Jodi a mèt la pa gen okenn nèg ki ka di m lan pouvwa, pa gen okenn moun anndan tout moun tou ka chita ansanm avèk Ariel yo ki ka di mwen Fanfan Keke yo chwazi, yo banm yon bagay. Majori poko wouze w, nan minit lap wouze l poko wouze w. Zanmi, di Marjorie fon plake niche moudal tande.
Mezanmi la anpil ti bandi kap tonbe la anpil ti bandi tonbe gon ti bandi la ki tonbe misye rele pepito misye se yon frè yon ansyen polisye gang ki rele chalson e nèg sa te konn kreye baz nan geto e chalson nan misye te polisye boy e misye la misye tonbe e dapre sa m tande son polisye gang ki tue misye tou E se menm polisye la, misye te patisipe nan lanmò frè l. E misye la ki rele Pepito, se yon nèg yo di ki te vrèman kriyèl. E nèg sa yo, yo mete anpil moun atè, yo detwi lavi anpil ti inosan. Daprè enfòmasyon ki tonbe nan sal nouvèl nou, misye te yon nèg ki te vrèman kriyèl. Misye la ki patisipe operasyon Chapo. Jan m toujou di, e depi se zam wap manyen zam ilegal, ki fwa par lepe perira par lepe, se par zam wap tonbe par bal. Menm jan wap manyen zam wap mete moun atè par bal, konsa tou yap tye w. E dapre enfòmasyon ki tonbe nan sal nouvèl nou, mesye la ki tonbe la par polisye gang, mesye toujou an fonksyon, e se bon nèg konsiy nan tou ki te polisye, mesye still ap egzòse antanke polisye, mesye legal, men mesye son polisye gang paske mesye. Gen baz li e nan anpil geto. E misye la e ki kraze misye, ki mete misye atè. E bon, nèg yo, nèg yo le plus souvent yo chache lanmò yo paske e le plus souvent yo pa tande. Yo panse ke yo etènèl. Pa gen moun ki etènèl mesye. Sitou pou lavi bandi, lavi bandi an Ayiti pa etènèl. E paske m pa rete kwè gon bandi ki viv plis ke 40 an. Li vreman difisil a mwen ke l ta koumanse bandi nan 40 an sa a. Depi se ti jèn ou ye. Ou antre nan kesyon zak banditism, konnen ke w ap mouri trè byento, ou p ap pran plis ke 5 an, 10 an ladan l. Paske se konsa l ye malerezman, depi se moun w ap tiye, depi se moun w ap met atè pa bal, se konsa tou w ap mouri. Misye rive tonbe la a, e polisye sa a li te fè l konfyans, m pa konn si se te konplo, m pa konnen si yo tou lè de te gen menm entansyon an, men lotre polisye misye te plis, misye te plis vivan. Misye te plis entelijan, li te plis astisye. Li rive mete do misye atè, li pran bal nan zòrèy, li pran bal e nan je l dapre enfòmasyon ke nou resevwa. Misye la ki pa la ankò. E malerezman, se kon sa, se kon sa l ap toujou ye. Nan lè nèg yo, e lè nèg yo konsi ap manyen zam, yo panse ke yo tou pwisan. Pa gen nèg ki tou pwisan, mesye. Sa pa egziste. Nou tout mesye. E se zam nap manyen nap tonbe. Yap vide nou atè mesye, yap elimine nou grenn pa grenn se konsa li ye mesye. E bon, e se byen malere, gen anpil ti bandi kap tobe nan peyi a la ki chita ap tobe paske nèg yo pa vle tande, nèg yo tètu se konsa. Pepito, mesye ki tonbe. Malerezman, misye tonbe la e misye te resevwa anpil avètisman pou l te kite sa l ap fè a. Men, misye deside li rete la paske misye se yon ti jèn. Jan n ap gade nan foto a la, misye se yon ti jèn. Polisye, polisye sa a, se polisye sa a ki tiye l la, jan nou wè nan foto a. Misye la a ki mouri grèsyè, misye menm ka di an kèlke sòt li chache lanmò a, piske polisye sa a, li t ap chache l pou l tiye l epi li jwenn okazyon an. Misye la a, li pati la pou peyi san chapo. Gon sòlda babekyu ki tonbe, misye gon ti sounon Bout. Chawony, yon mo ki vilgè. Eee, mesye la ki tonbe la a. Nan vòlè kabrit, mesye tonbe nan 4 gè la paske mesye santi ke grenn grenn mesye plen men l. Li ka antre kote l vle. Mesye la ka al vòlè kabrit moun. Mesye antre la a e nan yon zòn la a epi mesye resevwa yon bèl bal bò kou avèk yon bèl grenn bal nan je. Mesye la a, mesye pa la ankò. Mesye la kounye a la ka bay blag avèk lisifè. Se konsa e mesye si se bandi si se bagay moun ap pran si se vòlè nap vòlè mesye e nou mèt atann aske nap peye sa paske tout sa ou fè sou tè a se sou li wap peye l wap tiye moun wap vòlè zafè moun se konsa l ye mesye malerezman nou blije pran l konsa. Non pam se Djensly yon jèn ayisyen ki renmen peyi l nap wè nan yon pwochèn video pataje video sa bal like abone e si ou renmen travay ke nou ap fè a nap wè nan pwochèn video e pataje video a sou tout paj rezo sosyo tchaww. Surveillez vous à la prochaine nan yon nouvèl edisyon.